Ou sou Tele Anacaona, 38.5 Orlando, 18.7 Miami, 11.3 Port Saint Lucie. Wap swiv yon show tout a fè spesyal pou nou pote show sa lakay ou. Nou ale anndan kominote a pou nal chèche. Yon nan jèn medsen trè eksperimante, an lokirans Doktè Joseph Dirandus pou n vin fè yon ti pale de dosye kowona. Eske kowona egziste toujou? Eske l la anba anba oubyen l disparèt nèt? Nou pral wè tematik sa avèk Doktè Dirandus e answit nou pral wè Plizyè lòt maladi enfektyez ou ankò de viris ki ap fè aktyalite a. Etan done ke Dòk Dirandi son ti zè boul son dlo kanèl, enben nou pral fon ti pale boul. Dòk, bonjou bonswa, son plezi pou m genyen ou sou plato Delma Matin. Bonjou bonswa, se yon plezi pou nou avèk tout moun jodi a pou nou fon ti pale. E m byen kontan, Tele Anakawona se yon televizyon ki kenbe m a kè, pase ou konnen. e gen anpil bagay ki fèt nan kominote a ke yo kouvri. E si w ap sonje byen, m sonje youn nan rekonesans ke m jwenn nan kominote a, se atravè Kerby Levee e sitou Tele Anakawona. Donk se yon plezi pou mwen pou n la pou nou pale. Men m te kontan pataje podyòm 15 janvye a avè w tou wi la. A wi, wi, wi.
Se te anpil onè, se te anpil onè. Se te yon bèl bagay. Yon bèl bagay. E byen òganize tou. Te byen òganize. Te byen fèt. Yep. Anben, nou voye yon gwo kout chapo pou. Haitian Music Awards, nou espere edisyon 2023 ap pi bèl toujou. Prestigious Haitian Music Awards, definitivman. Tout a fè.
Donk, Durandis, depi ki lè ou ap fonksyone nan kominote Ayisyèn nan? Bon, mwen, fò m di w, tou dabò, mwen etidye medsin inisyalman an Ayiti. Ok. Epi apre, m al fè spesyalizasyon nan medsin familyal New York. Epi tou swit apre ke m fini, e sa gen 12 an, e ke nou desann nan kominote a, nan kè kominote a, paske nou kontinye ap bay moun yo sèvis, non sèlman nan klinik, men o nivo de lopital. Fò m di w, se youn nan ra medsen ayisyen ki non sèlman ale, ki wè pasyan nan klinik, men ki wè yo lopital tou, ki wè yo si y al nan nursing home, si yo nan ospis. Donk, tout kote ki gen, ki gen pasyan, nou eseye kouvri sa. Donk, sa fè plis de douzan. Sa fè plis de douzan w ap pratike lamedsin isin Ozetazini, e jan w di l la, depi Ayiti, ou te an kèlke sòt gen anpil pasyon pou lamedsin. E donk, si n byen konprann, ou nan bòl grès ou la. Donk. E objektif la dabò, se ki sa l ye? Bon, objektif lan se sèvi. Paske fò m di w, lè m grandi, lekòl, youn nan bagay ke m te toujou aprann se kòman ou ka sèvi lòt moun. Sa vle di si ou gen yon vi vrèman ki konble, se pa tèt ou sèlman. men kòman w ka ede lòt moun. Donk se yon bagay ki te toujou make m e se youn nan bagay tou ki enterese m al nan medsin paske sa pèmèt ke jondi an ke m vrèman alèz nan sa e si gen yon bagay m ka di w gen de jou m gen dwa leve m gen dwa pa santi m byen men yn fwa m nan klinik la m kòmanse wè pasyan y ap pale m de vi yo paske Se pa sèlman wè pasyan an just ba l yon medikaman, men pase yon tan, pale avè yo, e ke bon, jodi an se pasyon sa a pou sèvi lòt moun. E se yonn nan bagay yo toujou aprann mwen, ou te mèt yon moun malad byen mal, depi l rive, li rankontre ak doktè, li kòmanse fè ti pale ak li, e doktè a menm pran tan l pou l tande li, epi. ba li de konsèy. Se premye medikaman. Se pi gwo a oubyen premye a? Wi, se premye a e pi enpòtan. E pi enpòtan. Wè, alò, dòk depi tantou 3 zan, le mond ap viv sou anpriz yon viris, yo di k sòti an Chin, yo rele kowona, men ki te fè tout moun rantre nan nich yo, lekòl fèmen. Biznis fèmen, tout bagay nou ta kapab di te fonksyone o ralanti e nou pase di mond reyèl o mond virtyèl. E apre 3 zan nou kapab di kounye a nou plis ou mwen gon souf, men gen de moun ki ta fè konprann ke korona disparèt definitivman. Eske, daprè ou, pèp li disparèt definitivman oubyen la, anba anba a, li toujou ap frape? Wi. Alò, premye bagay mwen ap di moun yo, se ke kowona a toujou la. Li trè enpòtan pou ke moun yo konn sa, ke kowona a toujou la e fò nou toujou fè atansyon. Se vre, avèk anpil mobilizasyon ki fèt pou moun vaksinen e avèk. Le fèt ke gen anpil moun ki enfekte ki reprann yo, sa vin pèmèt ke gen yon sa yo rele iminite nan kominote a, men sa vin fè ke ka yo pa osi grav ke o kòmansman, epi jan m di an nou gen vaksen, nou gen medikaman, gen anpil avanse ki fèt, men neyanmwen gen moun ki toujou pral lopital a korona, ankò yon fwa jodi an menm. e nan lopital ki tou prè nou la e nan Jackson mwen wè Jackson North uh-huh. mwen wè e mwen mwen wè de pasyan ki ki gen corona donk se pou n di se pa se pa yon bagay ki ki ko ale donk fò moun yo fè trè atansyon a di sou pral non e ou pral non zòn e ko pa sur de sa ka rive an sou vle mete mas ou mete l e sitou si Ou potko vaksinen ou tap ezite? Bon m panse apre 2 zan nou ka wè gen anpil bagay ke yo tap di de vaksen ki pa rive donk ki ka pwoteje w e menm si w pa ta vle pran vaksen an si tout fwa w ta gen kowona a kounya nou gen medikaman gen yon medikaman ki rele pakslovid ke nenpòt doktè ka preskri nan klinik yo ki pèmèt ke e senptom yo diminye rapidman ke w pa oblije al lopital donk fò n di gen anpil avanse ki fèt men Fò moun yo pa bay tèt yo manti, Kowona a toujou la, donk li jis mande ke pou nou adapte nou. Men nan ki nivo nou ka sitiye n kounye a, nan ki echèl nou ka mete n? Bon, nan avan, ou konnen sa nou ta di trè sevè nan sans ke lè yon moun gen Kowona, se sou ap pran mwa davril, 2020, se kòmsi se kankou yo di ou pral mouri, paske tèlman sa te grav, men jan m, kounye a nou ka pase n ta di si l nan nivo sevè, li nan nivo modere, men li poko nan nivo kote se pa yon bagay pou n pa, pou n pa pran o serye, paske jan m di an gen anpil moun e sitou moun ki aje yo, sitou moun ki aje yo nou konnen yo plis a ris, moun ki gen lòt kondisyon kwonik kankou tansyon, suk, ki fè kolestewòl oubyen ki gen kansè kap pran chimyoterapi oubyen radyasyon oubyen moun ki nan dyaliz se de moun ki a ris moun sa yo sitou yo gen pou yo fè plis atansyon e si yo poko pran dezyèm boustè yo si yo te pran vaksen deja m tap toujou ankouraje yo pou yo pranl poukisa paske janm diw lan kowona a toujou la e. Youn nan bagay an pasan m ka di, youn nan bagay ke yo wè k ap chanje nan kowona a, se ke avan, se te plis moun ki nan minorite. Se ta di moun ki nan, moun nwa, moun ki nan lòt etnisite ki te konn ap mouri de kowona. Men. Akoz mobilizasyon anpil moun fè, pa egzanp nan kominote nou an, nou konnen asosyasyon nès yo, medsen yo, jan nou pale de sa, sa vin fè ke gen yon chanjman kounye a, se plis nan kominote majorite blan ki gen moun k ap mouri de kowona. Donk li trèzenpòtan pou n kontinye fè mobilizasyon pou n di moun yo, E corona a toujou la, fè atansyon, e e si ou gen corona a tou, e gen plis tretman ke w ka jwenn kounye a. Men, pandan nou menm ap kontinye fè sansibilizasyon pou corona pou moun yo kontinye pran prekosyon, men nou wè o nivo de otorite yo ki ap dirije yo, e m anvi, m gen lenpresyon pou m pa di son sètitid, nou pou yo menm. Pa gen korona ankò paske lè nou remake dènye desizyon yo pran otrefwa pou vwayaje avan ou pran avyon fò te gen mas dabò depi w ap rantre nan èpòt la fò te pote yon mas answit fò te prezante yon tès negatif 24 wè avan ou vwayaje men jodi a la nou wè yo leve tout mezi sa yo kòman ou konprann sa?
Bon pa bliye toujou gen yon diferans ant politik avèk medsin, avèk syans. Sa vle di yo pa toutan swiv rekòmandasyon e syantifik yo. E gen lòt bagay ki antre an je, gen aspè ekonomi tou. Donk ki fè sa. Men, neyanmwen, e fò m di w, le fèt ke gen anpil avanse, jan m di w lan, pa egzanp, kounye a, Gen anpil moun ki vaksine e gen anpil moun ki te gen enfeksyon an tou ki siviv. Sa vin fè ke enfeksyon pa osi grav menm jan avan. Men, neyanmwen, sitou nan kominote nou an, n ap toujou di moun yo, fòk nou fè atansyon e kontinye a menm prekosyon yo, lave men nou souvan. E si w pa t gen tan wè doktè ditou pou ane a, se lemoman pou w fè l. E si w gen medikaman w ap pran tou, li trèzenpòtan pou w pran yo. E sitou. Si ou wè ou kòmanse ap gen de senptom ki ta di w se kowona a pou ta kouri fè tès ou pou evite ke moun ki pwòch ou ki gendwa pi aje sitou moun ki aje ou konprann granmè nou gran pè nou pou se yo menm ki li ka fè plis dega pou nou evite pase l Yon nan bagay ki trè enpòtan doktè Durandis pou n mete aksan sou li se ke. Kowona chanje fòm de tanzantan. Yo di li mite anpil, anpil, anpil. Men, jodi a la, y ap pale de yon lòt viris ki leve yon pakèt gwo boul sou kò tout moun, ki yo rele monkeypox. Eske, daprè ou menm, se monkeypox la se ansèt kowona oubyen se kote l sòti egzakteman? Egzakteman. Donk, fò n di w, viris sa te toujou la. E se yon virus koman li li diferan konplètman de korona, se pa menm bagay, men li plis rapwoche l de sa ou te ka rele e Lawoujòl? lawoujòl, oubyen saranpyon pou moun ki leve Ayiti ki konprann mo sa yo byen. E sa li fè, viris sa li plis se nan kontak moun a moun. Tè a di, ou kòm sa ou ba yon moun la men, ou byen gon kontak ki fèt ki pèmèt ke li ka transmèt a yon lòt moun. E yon lòt bagay ki gen, li pa osi, e kòm moun ta di ou, letal, sa vle di li pa osi danjre ke korona. Sè ta di, an jeneral, Le fèt ke, m byen kontan w di lawoujòl la, le fèt ke gen lòt vaksen ki pwoteje nou kankou lòt maladi, kankou lawoujòl, e varyòl, kankou e saranpyon jan nou di an, le fèt ke l rapwoche de yo, ou gen yon sètèn pwoteksyon. Donk li vrèman difisil pou li ta, pou l ta gaye menm jan w wè kowona a gaye a, e li pa osi sevè. Men, neyanmwen, sa pote e. Tout dè fwa ke ou gen de ka de yon maladi kap monte anpil, fò nou pran sa o serye. Men se pa osi, li pa osi enkyetan ke korona. Men kòman sa ye pou nan de ka ou ni an avèk. Bon, e m ka di w, mwen menm pèsonèlman m poko janm wè on ka. Ok. Men e o nivo de Broward ki se, ki se vwazen nou si w ta vle, e yo repètorye. E o mwen on ka de monkeypox. An nou retounen nan kowona. Nou konnen gen anpil moun nan kominote ayisyèn nan jiska prezan ki pa vaksinen. Yes. Donk ki konsèy ou ta kapab bay? Bon, konsèy la trè enpòtan ke moun yo pran sa trè o serye. E si w poko vaksinen, al vaksinen. E nou, e m byen, mwen menm k ap pale avè w lan. Mwen pran 4 vaksen. Non sèlman m pran 2 Pfizer a, m pran premye booster a e m pran dezyèm booster a. Sa vle di ou blende la? Wi. Sa pa vle di ke w pa ka pran Corona a. Ou still ka pran li. M still ka pran Corona a, men chans ki pou ta genyen ke se de Corona. ke yon moun mouri si w pran vaksen an li trè minim. Donk nou ankouraje tout moun nan kominote a, sitou moun ki aje yo, jwenn vaksen an tout kote. Kraze gen nan klinik doktè, si w al nan famasi yo w ap jwenn li. Donk nou ankouraje moun yo pran l. Pou ki sa? Paske n konnen o debi, nou menm Ayisyen nou toujou fè atansyon. Nou pa pran l kòm gou di moun yo pote boure. Men, apre dezan nou ka wè ke anpil bagay yo tap di de vaksen an, yo pa rive vrèman. Yo te di, a, yo mete yon chip pou moun yo pou yo swiv yo. Gwo nèg m wè kou anpoul. Kou anpoul li mete.
Pou yo tonbe. Epi, yo te di, a, bagay gouvènman, son bagay yo fè pou yo tiye nou. M gen yon pasyan ki menm vin jwenn mwen, lap kriye, li di, dòk, m al pran vaksen, ou fin di m pran vaksen an, epi gwo zanmi m ki di m nan 6 mwa, tout moun ki pran vaksen yo pral mouri. Donk misye gen 2 zan la l pa gen anyen. Donk nou ankouraje tout moun nan kominote a pran vaksen an e si w potko pran ni epi kontinye fè atansyon. E pou timoun yo, apati de ki laj yo ka pran ti vaksen? Bon, ou konnen rekòmandasyon se te 5 an e sitou pou Pfizer a men gen anpil rechèch k ap fèt e trè byento. Nou panse y ap ka desann lajan pou timoun ki pi piti. E fò n di se pa yon bagay ki nouvo. Nou konnen gen anpil vaksen se trè bonè ke timoun pran yo, paske jisteman se nan laj sa a ke yo pi vilnerab. Donk li trè enpòtan pou yo pran, pou nou konsidere vaksen. E m byen kontan w di sa, paran yo pou yo konsidere non sèlman tèt yo men timoun yo tou. Men kanètil pou fanm ansent yo. Wi, e la ankò o debi se yon kote moun te gen ti dout pou di a, si w ansent eske m ta sipoze pran vaksen an, men de pli zan pli etid ap montre ke moun ki ansent ki pran vaksen an li pi difisil pou yo fè yon fòm grav de kovid la. Donk menm si w ansent nou ankouraje w pran vaksen an, youn nan rezon. anplis pou moun ansent fè l, se paske youn nan gwoup moun ki fè fòm ki pi sevè, fòm ki pi danjrez nou ta di de maladi an se moun ki ansent. Wi, moun ki ansent, timoun de 5 an e plis, epi sitou moun ki aje yo. Ok, alò, etan done ke nou wè kounye an, Nan lye piblik yo patikilyèman. Ah wi. Moun yo pa pote mask ankò.
Bon wi.
Ki konsèy nou ka bay moun yo nan kominote pa nou an? Bon, m konprann sa paske gen yon bagay ke yo rele covid fatig. Ou konprann? Se kankou tout moun bouke. Ou fè dezan w ap met mask epi bon, sa vin fè ke tout moun di a. JPP. Exactement. Donk, youn nan bagay ke n di moun yo, e sitou youn nan bagay ke nou ap oblije adapte, se ke gen de peryòd nan ane an, si Covid lan monte, yo ka mande tout moun e pran, pote mas, men gen de lòt peryòd nan ane a kote ba yo mwens e ke moun pa oblije mete mas. Sepandan, moun, jan n ap di an, ki gen de kondisyon ki fè yo plis a ris, pa egzanp moun ki gen kansè, moun ki nan dyaliz, moun ki sou chimyoterapi, moun sa yo plis a ris paske defans, sistèm defans kò yo pi fèb ke lòt moun an jeneral. Donk moun sa yo nou toujou konseye yo pote mas yo. Paske w ap wè, w ap wè sa, menm si tout kote moun pa oblije mete mas, men w ap wè gen de moun ki pote ti mas yo kanmenm. E yo konn poukisa, se paske yo konnen yo gen. Yo a ris. Donk nou ankouraje yon moun, si w konnen ou gen ris sa yo ke n ap pale la, toujou pote mas ou le plis ke w kapab. E sitou nou an vakans dete, kote gen moun ki soti sou kote, moun pral nan plaj, yo pral ale nan sinema, yo pral ale nan restoran, yo tou sa. Egzakteman. Fòk ou kontinye fè atansyon. Paske jan nou di an, byen ke kovid lan desann, men si w al lopital la w ap wè gen de moun jiskaprezan ki gen kovid. Ebyen e dòk alò e nou pale anpil la de kovid la gen de moun kap tande nou la kap di bon sa mesye sa yo ap ple di lo kovid kovid kovid pase gen de nèg ki panse kovid la disparèt totalman men pa bliye la nou genyen avèk nou medam e mesye on medsen ki okipe l de la famiy kòrèk e lò ou okipe ou de la famiy wòl ou avan tou se bay konsèy dòk se pa san rezon fè doktè Durandis avèk nou jodi a la pou pote anpil konsèy pou nou pou ede nou a kontinye pran prekosyon piske kowonaviris bèl e byen egziste, kowonaviris bèl e byen an vi dotanpli nou an vakans nou konnen gen anpil moun ki ap bezwen fè ti sòti yo donk pou y ale a la plaj bon èske èske yon moun ka al pandan moun nan nan plaj lan li ka li ka pote yon mask oubyen pandan l pral benyen. Non, alò youn nan avantaj ki genyen e se ke kowona se sitou. nan kote k fèmen yo. Pa egzanp nou nan stidyo a la, kòm nou vaksinen pa gen pwoblèm, men lè ou deyò, li pi difisil pou li pwopaje. Sa vle di yon plaj se yon espas ouvè, donk pa gen pwoblèm, yon moun pa oblije mete yon mas si w nan yon espas ouvè. Pa egzanp si w deyò, kòm sa tankou plaj la, li pa nesesè. Sof si, jan m di w lan, si ou se yon moun ki gen de kondisyon. ke nou sot pale la yo, de kondisyon byen spesyal, byen spesifik ki ka fè ke ou bezwen pote mask. Fòk ti pale m de klinik lan non, kòman sa ye? Kòman sa fonksyone? Bon, klinik lan trè byen, kòm ou konnen klinik nou an se Excel Medical Associates ki nan 139 Nòtwès Setyèm Avni, e nimewo telefòn nou se 305 364 57 78. Fò m di w klinik la, e tout bagay anfòm. Nou ap sèvi kominote a, nou gen pli de 20 mil pasyan ki vin nan klinik la depi nou ouvri. E fò m di w se youn nan klinik de referans nan kominote ayisyèn nan. E de referans poukisa se paske se tip sèvis nou bay la. Poukisa paske premye bagay nou vle jan nou di an pasyon an se sèvi moun yo. Donk se pa yon klinik sèlman ou ale pou just vin resevwa yon medikaman men se kon yon kote ou jwenn de pwofesyonèl ki chita avè w ki pale avè w ki adrese pwoblèm ou an. Nou gen de ka spesifik nou trete oubyen nou se medsin jeneral? Wi, alò nou fè medsin jeneral men nou sitou. Moun ki aje yo, moun ki gen de kondisyon kwonik tankou tansyon ki fè suk, e moun ki gen pwoblèm rimatis, moun ki obèz, nou trete sa. E anplis nou bay lòt sèvis tou e ke kominote a toujou apresye. Pa egzanp, imigrasyon, nou konnen gen de moun ki bezwen egzamen medikal e pou imigrasyon. Gen de moun tou ki bezwen sa yo rele food stamp. Paske non sèlman, se pa sèlman doktè avèk nès ke nou gen nan klinik la, men nou gen sa yo rele pwofesyonèl, e kankou sa yo rele e travayè sosyal, e social worker, e pou moun, pou moun isi yo, ki ede yo nan tout bagay. Sètadi, moun yo menm bezwen asistans legal, Nou gen sa. Donk, tout sèvis, se yon panopli de sèvis ke nou ofri e ki anglobe tout sa. Donk, kèlkeswa tip d'asirans yon moun genyen, ou ka vin konsilte ou? Wi, nou pran tout asirans e sitou nou pran moun tou ki pa gen asirans. Paske youn nan bagay nou kwè ladann, se jan n di w lan, se sèvi moun yo. Sètadi, si w vini, petèt ou ka al yon lòt kote, yo di a, nou pa pran asirans an, n pa p wè w, oubyen ou pa ka peye, n pa p wè w. Men nou aranje nou e pou nou wè tout moun. Wi alò nou konnen gen de moun alò yo di souvan e son reyalite ke medsin isi se bagay ki trè chè hein yon moun ki pa gen asirans pa egzanp kòman nou fè kòman nou fè bon nou aranje a moun yo evidamman e tout sa wap fè nan lavi an li gon kou e nou aranje nou pou sa men mwen menm pèsonèlman mwen mka di w mwen gen yon Mwen santi ke mwen gen yon sòt de dèt anvè kominote a. M pral di w poukisa, byen ke se pa de sa n ap pale. Kòm ou poze m kesyon an, sa tou ouvri parantèz nan mwen. Se ke mwen menm, m se youn nan moun m ta di privilejye. M pral di w poukisa. Mwen fèt ann Ayiti, mwen al lekòl medsin gratis. E malerezman, M pa t janm gen chans, bon malerezman jan peyi an te vin ye alepòk, mwen pa t janm gen chans vrèman pou m te ret pratike. Ret pratike sètadi pou pou ede moun yo. Paske jan m ta di w lan se taks moun an Ayiti ki ki ki paran m pa peye pou peye medsen. Epi lè m vin isi e m ap pratike fò m di w mwen se e mwen se responsab de fòmasyon. Mwen responsab yon pwogram ki fòme medsen nan spesyalite pa m nan Ozetazini. E fò m di w, m se youn nan ra Ayisyen e youn nan moun ki pi jèn. Alò m pa di sa pou fè pale de tèt mwen, se jis pou di w. Donk, e youn nan bagay ke m fè, se aranje m ke nan sèvis sa, tout Ayisyen ki vini pou entèvyou, medsen Ayisyen, Nou eseye ba yo chans la, paske nou manke medsen ayisyen. Pou m di w tou sa, se paske le fèt ke mwen vin la, youn nan bagay ke m remake lè m ap ansenye, paske m ansenye medsin avèk dè etidyan nan plizyè lekòl de medsin, youn nan bagay ke m remake, se ke etidyan pa m yo ki soti tout kote nan mond la, pa sèlman Ozetazini, youn nan bagay ke yo toujou eksplike m, a, Se ke yo gen anpil dèt. Li pran yo apeprè 400 a 450 mil dola ameriken pou yon moun pran kòm dèt mete sou do ou pou w aprann medsin. Tandike ou kapab aprann yo gratis. Gratis. E se yon bagay m toujou. Alon pou peyi sa pa baze Ayiti. Bon. Imajine w m toujou ap gade sa, lè y ap di m sa, m toujou wont paske lè y ap mande m, se kòmsi yo ta mande w, a, èske w gen dèt pou peye? Menm lè m al lopital, lòt medsen ke w rankontre, tout medsen ke w wè yo ki etidye isit, pifò, menm apre dizan, yo gen dèt ke y ap peye sou lekòl medsin ke yo te pase a. Donk, imajine w sot nan yon kote tankou Ayiti, malerezman nou, nou pa ka fè. plis jan nou ta vle an, men se sa k fè w wè tout opòtinite ke n jwenn pou nou ede kominote an, pou mwen se yon dèt. Paske jan m di w lan, jondi an, Ayiti yo te menm mande pou nou peye 150 dola ayisyen, alò m pa konn konbyen li an goud, e pou pa ane, m sonje etidyan yo te di non, Donk pandan tout 5 an nou pa peye, nou pa peye kòb sa. Donk nou di sa se pou montre w kòm sa malgre ou wè Ayiti kon sa, li ba w tout opòtinite. E sa m te pi renmen an se ke lè m vin la, se vre ou pase egzamen, men egzamen w pase a se egzamen tout moun pase, ke yo etidye isi, ke yo etidye lòt kote, e sa pa anpeche ke nou briye, e sa pa anpeche ke. Lè m, pa egzanp, te nan rezidans, nou fini kòm chèf, rezidan an chèf, pa rapò a lòt moun sa yo. Donk se pou montre w Ayiti gen anpil privilèj li ba nou. Se ma, e sa m ap di w la, m prèske si, se pa sèlman nan domèn pa m nan, nan tout domèn, gen anpil Ayisyen ki ap di menm bagay la, de sa Ayiti fè pou yo, men malerezman, nou poko jwenn pi bon fòmil pou nou remèt peyi a sa. Men sa pa anpeche ke ou gen de trè bon rapò avèk de gwoup medsen ayisyen. Pou ede yo, pou ede yo tan du pwen di vi kote enfomasyon men egalman kote medikal, kote ed, sosyal. Nan tout domen, nan tout domen. E fom di w, yon nan bagay ke nou fè, pa egzanp, e gen Center for Haitian Studies ki nan Miami, ke nou, ke nou travay ladan tou. Yon nan bagay ke mwen menm pran a kè, se sitou e wè moun e ede moun e sitou ki te brezil ki fè wout lan paske moun sa yo merite anpil respè paske lè yap eksplike yo jan yo fè pou rive la se pa nenpòt moun ki ka fè bagay sa yo pale de yon forè yo rele darien
gen de e mwen anpil nan moun sa yo E fom di w se 2 moun fok anpil anpil respè pou yo pou kouraj yo. Donk tout tout opotinite ke n ka jwenn pou nou ede se jis pou retounen sou afè moun ki pa gen asirans lan. Tout opotinite ke nou jwenn nan mezi ke nou kapab pou n ede nou oblije fè l. Ebyen, dòk, n ap pale yon bon ti tan la, nou pral fini, men m pa ka kite w ale san nou pa fè yon ti pale de boul. A wi, sa se dezyèm pasyon m apre medsen. Yon ti zè boul Odjo Kanèl. Wi. Si w pa t medsen, ou t ap foutbolè. Bon, se pa m t ap foutbolè, mwen foutbolè. Ou alafwa medsen e foutbolè. Alò, m se yon foutbolè ki retrete, but foutbolè, foutbolè.
Donk, E tou resamman la te gen yon gwo evenman an Frans, se te a Paris, a Saint Denis, se te la finale de la Champions League, e nou te wè ou nan lòj, bagay serye. Kòman ou te viv evenman sa a? Bon, fò m di w, se yon bagay ki te fè m plezi anpil, paske jan w di an, m renmen foutbòl, e pou w ale pou yon final de 2 ekip nou konnen ki manke konpetisyon sa a, Real Madrid, sa fè yo 14 fwa ke yo chanpyon. E Liverpool, si m pa twonpe, ta fè prèv 6 fwa. Sa sa va fè 7 tièm e sak yo. Milan, ki se ekip mwen, by the way. Oh, oui, oui. Alors, bon, sa m oblije di l, eskize moun yo, but si yon moun pa fanatik Milan. Non, m kontan, m kontan. M kontan ou bèt di. Fòm di yo, oui, fanatik Milan ase. E yo chanpyon ane sa, nan chanpyonè di Italie. Apre 11 ans. Apre onz an de. De dizèt. De dizèt e ke nou retounen, nou retounen o pli o nivo e ane pwochèn ou mèt tann nou nan Lig dè Chanpyon an. Donk fò m di w se te yon bèl, yon bèl atmosfè e stad Sendenis ou sonje se stad ki fè m kriye paske se nan stad sa tou

De bonne facture. Men san pa antisipe sou ou, son evenman ki te emaye densidan. Wi, alò fani, se de sa m ta pral pale. Piske te gen anpil fanatik Liverpool, ki te gen tikè nan men yo, yo pat ka rantre, yo te bloke, yo pat ka rantre, yo oblije fè apèl a fòs de lòd, mwen tande gaz lakrimojèn, se kòm si m ta di son manifestasyon ki te gen Ayiti. Bon, jisteman, pase mwen menm, erezman, jwen di an, le fèt ke mwen te nan yon lòj. e ke m pa t oblije pase, tankou n ta di, pami lafoul, nan sans ke. Donk, e nan zòn vip ou te pase? Wi, bon. Kote a la, se vip! Wi.
Men, m ka di w, match lan te kòmanse an reta, jisteman, paske ou konnen angle yo, mesye yo kòmanse ap bwè nan tout vil lan depi nan maten. A vle di, yo debake nan stad lan tou sou, yo bezwen antre, yo pa ka antre, yo fè anpil dezòd avan E aprè match lan? E fò m di w yo tèlman fè dezòd apre match lan gen anpil ladan yo ke yo arete. Gen anpil ladan yo yo arete. Men w konnen Liverpool e fò m di w se yon se yon kote m ale e pou foutbòl e m ka di w moun sa yo se de se yon vil e ki gen anpil faktori. Moun sa yo se de e se yon vil ki fè frèt pandan tout pi fò ane a. Donk e yo menm

Malad foutbòl. Djokannèl. Djokannèl e. Alò Okap yo rele yo Djovidanj. Djovidanj, ekzakteman. Donk se de moun konsa. E fò m di w, men se ton, se yon trè bèl evenman, se yon trè bèl evenman.
Monchè fò m di w mwen menm, lè Kenbi di m, monchè Blan ou oblije vin pale avèk doktè, vin fè yon ti pale ak doktè a, m te di a dirijan m fatige monchè. Men lè misye di m, woy, lè m voye, m wè imaj li te nan Sen Deni an, m di non. Epi on nèg konsa fòm rete pi prel. Ah non, football lan se pasyonm e m ka di w nenpòt lè e pa etone w m gen anpil e pa medsin m gen anpil konesans nan football paske depi m piti jan m di w lan se yon bagay ki pasyone m e fò m di w m te m te jwe nan nan club sportif Saint Louis. E nou chanpyon an 1998 nan stad Sylvio Caton lan nan koup Joe Guetjen. Se pa. Se pa yon aza.
Non, se pa yon aza. E ou konnen klèb spòtif Sen Lwi se son bon klèb. Son bon klèb. E nou aprann ou se la famiy Durandis, nèg Leyogàn. Wi. E moun Kavali. Egzakteman. E fò m di ou gen youn nan ekip ki nan. Se pa sèlman foutbòl entènasyonal ke nou gade. Malgre nou isi an e si ou konnen petèt ou ka konnen ekip sa trè byen. Wanament Football Club. Wi, ke nou sipòte finansyèman, paske se yon bon zanmi m ki te yon jwè foutbòl ki prezante l, ke m ap salye dayè, Patrick Alfred, e nou sipòte, se ekip mwen. Alò, fò m di w, mwen leve an Ayiti, ekip foutbòl mwen se Resin. Mezanmi eskize m. Resin Club Haïtien. Depi m tou piti, se ekip kòm sa m pral gade nan stad la avèk paran m. Men nou sipòte OFC. Alò ekip ke nou pa fanatik e ke nou pa fin twò renmen se Violette men nou gen anpil respè pou yo. Pase se ou konnen se rival nou, se rival nou donk men. Menm jan Leogane gen Valencia Cavalli. Wi alò.
KSC. Egzakteman. Cavalli jiskobou. Wi. Pòtoprens rivalite a se Racing Violette. Wi wi wi.
Ou wèl.
Enben nan kèk mwa la. e pral gen pi gwo evènman espòtif planetè la ki se la koup di mond de foutbòl nou te dwe an plen koup di mond la egzakteman bon kowona bon se pa kowona se kote yap fèl la alò son dezòd ki te fèt son dezòd ou di ki fèt fèba la pase de ete epi

nan football la au plus haut niveau de la fifa wi alors la fom kenbe kanson kout la wi wi wi wi ah wi exactement so nou pa ka pa la ah wi pa yon problem definitivement e nou konnen katan sa bon evenman e an pasan fom di tou kom nap pale de koup du monde jodi an m pi byen kontan paske gon lot nouvel petet m si w pale moun yo de sa ou byen ou pral pale yo de sa se ke Youn nan vil ke yo retni pou pwochèn koup di mond la. Se pa sa kap se pa. Alon pale de koup di mond 2026. 2026 se Miami.
Se wi Miami kap la men se pou la premyè fwa 3 peyi. 3 peyi ansanm men sam pi kontan se ke. Se Etazini, Kanada epi Meksik. Meksik. Se Lamerik di Nò.
Kap fè li. Kap òganize 23 di mond. Men sam pi renmen an se ke youn nan vil ke yo kenbe se Miami. E rezon sa fè map di sa se pa pou tèt mwen. M panse se yon opòtinite an nò si Ayiti, jis imajine Ayiti ki kalifye pou koup di mond sa e ke match yo ap jwe Miami se kòm si se Pòtoprens nou ye donk se rèv mwen pou n ta wè m konnen paran m yo wè yo wè Ayiti k ap jwe deja nan koup di mond men se pi gran rèv mwen pou n ta wè sa. Wi paske dènye fwa nou t al nan koup di mond se 1974 anpil tan. 15 jen.

E nan football e jan ou palem de e de Pepe Dumont ke nou gen anpil respè pou li Wi se se yon pè spirituel. E monchè e m panse ou menm ou pa twò lwen donk se pou mwen se yon onè pou n pou n pou n pataje moman sa. Bon onè la pataje mwen menm tou m pa m te jis atann m ta pral pale avèk ou doktè de kowona de lòt maladi enfektiyez m pat panse m ta pral pran plezi sa tou.

Paske jan yo di an, espwa fè viv. E nan ka peyi nou, se yon sèl bagay nou ka gade, se espwa. Sa vle di ki sa nou ka fè de pozitif nan peyi an. Nou konnen anpil moun ap soufri, e anpil moun, e nan pa, se vre nan pale de foutbòl, de anpil bèl bagay, men gen anpil moun k ap soufri. Pa sèlman de pwoblèm e kidnaping, de ensekirite. Men anpil moun tou ap soufri de pwoblèm ekonomik wi paske menm isi kote nap viv lan ou wè kòman enflasyon e tout bagay ap monte donk imaj just imajine w moun sa yo e malgre sa e m tap gade sa kap fèt okap e gon jounalis m wè ki tal fè plizyè emisyon okap ke m trè felisite ki montre anpil bèl bagay ke anpil jèn ap fè malgre tout pwoblèm ou genyen an. Donk, Ayiti m panse se sa li ye, se sinonim espwa. Donk, mesaj lan se espwa e ke n ap kontinye travay nou e nou konnen gen anpil moun anba k ap fè efò e n ap di yo kouraj, kontinye travay e ke nou panse gon lè bagay ap chanje kanmenm. E se sitou, mo a se ta espwa. E ke, e, pa yon espwa san nou pap fè anyen. Sètènman gen anpil travay ki pou fèt. Fòk gen aksyon. Men, e, mesaj la se espwa. E tout jèn ki an Ayiti sitou, e kap fè yon bagay serye, kontinye. Kontinye kreye. Pase moun ki fè diferans nan lavi an, se moun kap kreye. Tout a fè.
Nan nenpòt sa w ap fè a. Doktè m te kontan pale avè w. Mwen menm tou. E nou trè pwochènman ap pran lòt randevou jan m sot di l tout a lè a. Men pale de foutbòl. Pou nou pale boul. Yes.
Pou nou pale boul.
Pase definitivman ou gen anpil boul sou ou. Pou nou pale.
Mèsi. Mèsi tout moun.
Se te yon plezi pou nou te ansanm avè w pou nou te pote cho spesyal sa pou ou. Nou te kontan yon lòt fwa ankò resevwa Doktè Joseph Durandus sou plato tele Anakawona. Rete branche televizyon an pou suit pwogramasyon, n ap kase randevou trè byento pou dotre show. Tchaw! A byento! Ke.